Hello mes amour kòman nou ye mwen espere ke nou anfòm se zanmi pa nou Jemmy jodi a m vini avèk yon bèl video pou nou kote ke mwen pral sòti avèk matant mwen m di banm tou profite manyen manm li lap panse ke se yon vlog map fè ok epi la map tou pranl alò mes amour ou menm ki fèk monte sou chanèl la Merci map tou envitew abòne pa kite chanèl la san ke w pa abòne e ou menm kite gentan la deja menm love la ap toujou kontinye mes amours alò timoun an nou pataje chanèl la an nou pataje an nou pataje map fè sakrifis Pote video pou nou pou nou enjoy nou resèt cheve resèt cheve resèt manje ti vlog prank ala mes amour pataje chanel la fè kèm kontan tou ya mes amour m bak m ap tou m tou fè entro a la Pou l pa menm gen kontwòl. Lè m nan machin nan ansanm avè l, m ap fè yon lòt entwo pou l ka panse se vlog la. Epi se la m pral tou manyen manm ni. Alò mes amours, nou p ap pran tan.

Ou menm menm wap kraze machin nan. Ou tande? Kote machin? Mwen sa mete an bal. Ou pa konen. E di jiji konsa si l pa pati menm mwen mwen te map tande mwen ba we bek fer. E pa di l pou l fon kreson pou l fe zonyon. Ou pa ka fe kreson. Ou le jiji mwen. Ki as kap leve? Ki as kap leve kes dlo yo? M deja poko byen an. Mwen mwen le ou. M pa konen fe chou kreson. E pa chou kreson ka netwa an kreson. Jiji.

Hello mes amours, koman nou ye? Se zanmi nou Djemy. Jodi a m vin avèk yon ti tèt vlog pou nou. Pral soti la m tou. Profite filme pou nou. M akonpanye de M akonpanye de bèl madam sa la. Nou pral enjoy nou la. Bon ba la tonbe.
Oh oh, li leve. Li te tonbe l leve. Hello mes amours, jèk jan ap gade l la.

Kou dat a sou la vle di bèl ti tèt jakèt mwen sa gen dwe fin dal nan fin dal nan bay pwoblèm. Tout nan vlog la? Non sa map koupe l.
O w vle m dekran vlog ebyen vlog sa ki ki ki longè l ta pi. Ou konnen m tou plase l. Ay pou la ri a. Kenbe pou kenbe kamera lap tonbe.
Mezanmi.

Ooh, wap ret la? Ou wap ale? Ou al nan Haïtien deja?
Wi, m deja antre. Yo avèl m dal dèyè siwo pou a. Aww. La ou vini m baw blag granmoun sa m nan. Hein? Ale non, granmoun sa m nan.
Oh, frè Jean?
Non, pa Jean.
Oh oh. Mesye, al mande w renmen, e wap konn Jean.
Wi. Timoun m oblije ap chèche mwayen paske telefòn nan pa vle rete l ap pede tonbe pou m ka kòmanse koze a Waww timoun pandan l fè yon desann la m tou kòmanse ba l yon ti pwent pou m ka ba l koze a Ayy bagay yo difisil. M ap fon stope, lè l tounen, m a kòmanse. Men l ap vini timoun.
Mwen ayisyen wi pou nan. Al de la. De ba avè l anndan la. Kòm yon ak m de fanm.

Granmoun lan komanc ap lage literati. Esak rive max sa yo fenk kare mouri. Oh men granmoun nan dim oh ou konnen izi an la on lè pou moun debite fò gon moun ki pou baw boustè son lekòl wi kounya li pare poul banm boustè enben pran boustè nan moudaw pa pran boustè mesye a ou la banm kay oh. It's gwo zen wi. Ewoloo pat dim konsa oo wa rele osner vin pranw. Ebyn oh sa m ebyn m konnen mesye a son moun respektab li ye. Oh moun responsab ou respektab ou pa konn moun ni an nwa ni an blan isi pa gen bagay sa non si w pa konn yon moun isi w pa pran ray nan menl non moun respektab vèkèlè kounya mesye a ofri m kay oh lord nan.

Sa va achte 2023 pou ou wi. Se yon big deal.
M di wi ou mèt achte l. Ala koze. M di ou mèt achte l. Kounye a m di ki lè w ap met non m. Ki ekay la menm pou ki lè n pral ki lè n pral bay la. Kounye a la. Ou konnen tout bagay yo se pwosesis yo ye. M di bon w ap tou met non m. M di w ap tou met non m sou li. Oh non m pa gen pwoblèm. Sa vle di ke Osner pa gen madanm? Osner te di m li gen madanm. Lè li divòse m tande.
Li divòse kounye an. Yon ti jèn timoun li bezwen. Yon gengenn. Yon gengenn ki pou gengenn kò li. Sa vle di gengenn nan e mwen l wè.

Ase moun yo ap dakò plimen w, gen moun ou pap ka ale, e yo pa ka rele w nan leta. Haa. Y ap ba w koze. Non bagay sa, depi w fè yon maryaj biznis, ou pa ka rele moun nan nan leta. Nya.
M bwè ti dlo m la. E lapli sa la fèm li fè yon ti desann.
Humm. Fè m desann avè l. A la koz. A lon gran moun sou moun sa.
Wouy kou nya mesye a di m la pa bap. M di ebyen jip 2024 la pou l banm. Ou pa nan tout radòt sa gran moun nan. Pou jip la?
Nan ki radòt ki jip ki bagay ou radòt ou. Mwen pa konn nan radòt konsa tou bloke gran moun nan nan ki radòt. Pa li radòt ou te a gran moun. Ou wè moun nan e sou sal yo tou bloke moun nan sot sou li.

Tout sèvis yo se sèvis peye. Veye mwen pou nou wè.
Alen. E a mes amour, mes amis, ti tèt prank lan gate paske m oblije desann machin, antre. Ya mes amour, m te fon ti stop. Wouy, ti moun video a mal pase wi. Madame nan joure mesye osne, bay m dobi je kanpe nan wout. M dobi je kanpe, bay m fòn dal bay, kote m te fèl pou n dal epi long lan l pat vle. Pou video a te ka byen pran. Malerezman men madam nan fache.
Madam nan fache, madam nan di m pa pale l de mesye Osner. Madam nan di genlè m gentan twò enterese li menm li pa ka tande pawòl sa nan tèt li. Ebyen madam.

Ti tèt machin ti tèt kay la oh. Kounye a e manti wap fè sou mesye a. Podyab mesye a. Ou fèl tonbe ap bay granmoun nan pou pran mesye. Mesye a son moun respektab wi. Podyab mesye a. Ebyen mes amours nap oblije pranl konsa. Menm si te gen ti mache nan prank lan nap reziye nou nap pranl konsa paske fòm te pranl. Pa neglije abone a chanèl la pa neglije pataje pa neglije banm love la. Ebyen m byen pran ti manman an. Ou pran. M pran w paske bon fache. Bon fache ou gen tan ou. M pa fache sou w non m tou pa pale m de koze sa. Men si w di m pa pale de koze sa. Non koze a enève m m tou pa pale m de koze sa.
Si koze a gen tan tèlman enève w. Tèlman enève w pou m pa pran kay la avèk machin nan nan men m. Machin 2000 jeep 2023. Nan men mesye a bon dyab. M byen pou ou. A yon lot ti video. Babay. Ale di babay di babay di babay. Di babay.
Madam osnel.
Ou menm madan granmoun mwen menm.